la nou pa wè maladi kansè. N ap sitou mete aksan sou konsekans lè yon moun fè maladi kansè li genyen sou kò li. Bòn ekout. Gen plizyè fason kansè a kapab detwi lavi yon moun. Kansè a pi terib se lè kote yon selil ki deja malad al gaye yon lòt kote e li bay sa yo rele metastaz la. Timè a ka antre andan nenpòt ògàn epi. epi anpeche li fonksyone. Si kansè atake yon ògàn ki gen yon fonksyon esansyèl, li ka touye moun nan. Pa egzanp, si kansè a ap grandi nan aparèy dijestif la, li ka anpeche dijestyon e menm moun sa gen pwoblèm pou li manje. Li kapab tou bloke sòti poupou an, menm fè tou nan trip la. Li ka fatal si moun sa pa rive opere. Yon lòt egzanp, se lè li bouche nan kanal pankreyatik la. Sa koz pankreya li vin disfonksyonèl. Kansè a ka yon pami kalite kansè ki pi douloure e ki pi danje. Si kansè a afekte poumon yo, gen Poumon yo vin gen difikilte pou kapab pwodui sa rele oksijèn nan, e lè sa moun nan li vin gen difikilte pou li kapab respire nòmalman. E sa k fè, avèk kansè poumon an, moun sa a li kapab mouri. Dezyèm koz ki pi komen se enfeksyon. Wi, gen maladi kansè li afekte sistèm ki la pou goumen Kont mikwòb epi moun nan lè moun nan ap resevwa chimyoterapi an sa kapab detwi menm mwèl sa rele mwèl zo a zòn kote globil blan yo pwodui a se sa ki eksplike poukisa nenpòt kalite enfeksyon espesyalman konsène moun ki gen kansè fonksyon mwèl zo yo ka gen pwoblèm pa sèlman apre chimyoterapi a men tou kontaminasyon selil ki gen kansè yo lè kansè a grandi nan mwèl zo a vin gen mwens mwèl zo ki an sante e ki vin fè ke moun sa gen difikilte pou li pran globil wouj e moun sa tou li kapab vin gen yon anemi e ki di ke anemi vin gen mwens oksijèn. Dezyèmman, li pral diminye nan globil blan yo, kòm mwèl globil blan yo se goumen kont enfeksyon, li vin pi difisil pou kapab konbat bakteri ki nan ki nan kò moun sa. E lòt eleman ki enpòtan se sa yo rele plakèt yo. yo pral anpeche kò a kontwole a mwens sèlman e sa fè pafwa li difisil si moun sa li blese oubyen si moun sa li gentan gaye pou yo kapab opere l paske ògàn ki pi gwo yo yo enpòtan pou lavi moun sa si tout pati ògàn sa yo yo afekte aprè operasyon sa ka revini gras selil ki rete ki kapab bay moun nan sa yo rele kansè ankò, e se sa k fè yo bay moun nan sa yo rele chimyoterapi. Lè ògàn yo afekte, li ka fin fè moun nan kacheksi, moun nan vin pèdi pwa, li vin mèg, e moun sa li vin pa sou anvi manje, e se sa k fè moun sa li vin pèdi pwa, e moun sa pandan kansè la li vin mèg, e se sa k fè yo remake Lè moun nan li fè kansè la li pa manje, nan anpil ka, moun sa vin non sèlman li vin megri e li vin gen risk pou li kapab pa egziste ankò. Kidonk, se trè enpòtan avèk kansè lan pou kapab pran sa trè o serye paske menm jan li atake anpil òganik a detwi kò a e li ka menm moun fè moun sa li pa egziste ankò. Gen anpil tretman pou kontwole kansè a. Tretman sa yo. Yo pèmèt ke yo kapab ede moun sa, fasilite konfò moun sa. E menm swen sa yo, li pèmèt ke nan ka ki difisil kote moun sa li pa rive kapab trete nòmalman paske kansè a li gentan fin gaye, men gen de medikaman yo bay pou kapab pèmèt ke moun nan li kapab soulaje avèk doulè. E non sèlman depi moun nan ap soulaje avèk doulè la tou, e sa ap pèmèt ke lavi moun sa a li kapab pwolonje. Kidonk, se enpòtan pou kapab konprann fonksyonman tan e kansè lan e pou kapab veye sou ou. Mèsi bokou.